Gade pye bwa a byen, w ap wè yo. Tout se pou ti nèg ou a. Sa ki rele saj la. Sa ki rele pi saj lan. Tout se pou li nèt. E di l sa pou l vin pran. E mwen menm, m ap montre l sa tou. M vle ba l tout. Sa ki la, di tout sa ki la yo apatyen avè l. Ou tande m? E m fin pale. E di si l pa pran yo, sa l jwenn se pa l. L ap vin pi mal ke jan l ye a. Oke.

Enès, m pral di yon pawòl la, fòk ou tande m. Sa k fè fòk ou tande m, sa m ap di w la la bon pou ou. Enès, èske si ta gen yon moun ki posede de twa kat mil dola oumenm ou pa genyen l, kòman w ap santi w? O, m pa posede, li posede, ki jan l ap santi l? M ap tchwe l!
Pa met pwoblèm tchwe nan tèt ou tande. Epi tou m ta renmen w ou plis adapte w avèk Jezi. Sa klè konsa?
Lè w adapte w avèk Jezi, w ap gen anpil bèl lide. An, pa vin pale m de Jezi la tande. M ta renmen w chonje.
Mwen ta renmen w chonje. Sa k fè m ta renmen w chonje, m ta renmen w ou vin yon moun nan lavi w demen si Dye vle. O, m pa moun manman?
A non, la w detoryoreMpa moun pou m vin yon moun demen. Sa m ye la? Mwen pa di w pa moun. Sa k fè m pa di w pa moun, ou se yon moun. Men fason w aji, li pa bon nan sosyete a. Kòman? Ou dwe tande moun, epi ou dwe gen anpil sajès lakay ou. Sa ap ede w viv pou demen, ou ka fè anpil tan. Men lè w gen gwo lide, li pa p bon. Ok moralis la. Li pa p bon.
M swete w tande m pitit mwen. Paske sa m ap di w la, l ap bon pou ou demen. E demen si Dye vle tou wap patajel ansanm avèk yon lòt lap bon pou ou anpil, sa ka edew.
Sa wap dim la m pa konnen l non, paske m pap m pap tande w tou. Ou pap tande m? Non.
M ta renmen w tande m wi. Paske se manman w m ye, se mwen ki manman w, ou pa gen papa. Se mwen menm ki pou ba w yon ide ki pou ede w demen si Dye vle. Sa wap di a manman m pa konnen l. Bae ou kòmanse chaje tèt mwen. Depi ou vin la de bagay jaden, men kounya la wi wap vin fè moral mwen. Bagay sa yo m pa renmen moun fè moral mwen, ou konnen sa. Ou kòmanse touche, ou kòmanse jwenn pwen sansib mwen wi, m pa nan bagay sa, m pa nan bagay sa, ou konnen mwen renmen sa m gen nan lespri m nan, si m ka egzekite l m egzekite l m fini, si yon moun m ka tchwe m tchwe l m fini, men men ou menm tou ou konnen ou nan manti avè m m ka tchwe w, ou konnen konsa m ye, m pa nan m pa nan tenten mwen menm. M pa nan manti avè w, se yon bagay m m ap di w pou w tande. Bon pa gen lòt bagay w ap di ankò pou m ka deplase? Ebyen, ou mèt ale, ou mèt deplase, talè m ap pale avè w. Abe ok. Pitit mwen, epa m sot nan jaden an m vini m pa wè w, kote w te ye la? M te la.
M te kouche la, m fè pil tan la, m santi m grangou. M sot nan fon an, m sot dèyè de mango, m manje. M desann nan jaden an la, m al gade si m te jwenn ti papay mi pou m te al nan mache pou m vin fè yon ti kaje pou li. M pa jwenn pyès papay. Kiyès ki keyi papay yo? M pa konnen non, m pa konnen manman depi maten ou pa. Bon Ernest sa son ouligan li ye. Oh Pitit sa son kochon li el trop pou mwen andan kay la m vin ava pale ansanm avèl la lè fè bak mwen. Papa yo lal vann li lal vann oswa ou pa konnen tou li vin a zanmi li fè li ka konsa kounya li fè kounya pou map soufri grangou kounya. Oh li gen dwa bay yo map pale ansanm avè Ernest la Ernest preske met men nan kòlèt mwen wi pitit mwen. Ernest ah ou gentan konn kijan Ernest ye mwen m pa konn kijan mwen m pa konn kijan. Pase m trè saj oo ankò se vre papa nou pa la men papa nou se te yon moun ki te trè saj m'en kote m pa konn kote misye pran bagay sa misye rayi moun pou tout tenten misye rayi pou tout ti bagay misye mwen menm m di si nou pa pran san nou anndan misye ka touye nou tou lè 2 anndan la. Apalan de sa pitit m gen yon pawòl m mal di m tap di.

Chak lè m pral nan jaden an, m gen yon fatig ki pran m depi lè m pral nan jaden an. Lè m rive nan jaden an, m fè yon ti chita, gwo dòmi pran m. M fè yon rèv, mwen wè se pandan li nan raje anba yo, bò bodmè a.
Ou pa konn ki raje sa? Kote ki gen grak la, kote ki gen pye bwa ki sèvi a. Se la. Mwen dòmi, mwen wè se la yo kite yon bagay pou mwen. Anfòm yon bagay w ap rich demen si Dye ve. Men pitit mwen, m ap di w sa, fò w pa ta kite. pou wi. Si Ernest konnen, li ka touye w. E m ta renmen w pran lòj mwen yo.
Manman, konn mwen m toujou di w m pa renmen, m pa renmen bagay sa yo. Bagay kòmsi, bagay espri mistik sa yo, m pa renmen yo, m pa renmen yo. Paske menm ke m pa al legliz jodi a, m espere yon jou m ka al legliz kanmenm. M pa renmen bagay sa yo, manman. Men pitit mwen, w al legliz, m ta renmen w pran l. Jè Ernest se moun. Ou konn l ap bon pou ou. Jè Ernest se moun ki w li gen. Poukisa e pa t Ernest yo te vin bay bagay sa a? M pa renmen l mwen menm.

Trezò ap bay, lò ap bay, li pa mank pou jwenn li, pi saj, li saj ou pa tande non l, alèz, depi sou non ou te gentan wè espire pou li yo ta bay, nè boule m ap manje yo grenn pa grenn, e wi, m pral nan rak lan anvan misye.

Granmèt nan bwa! Mwen menm Ènès, m vin kote w. M wè lakay ou bèl. Gen bèl lò, gen bèl trezò lakay ou. M vin mande w. byen sa yo. Kè m kontan paske m santi m pral rejwi. Tanpri, mèt Granbwa,
m vin mande w trezò sa yo. Kès ou pa ban mwen yo, m ap elimine tout fanmi nèg m vle posede yo. Se moun ki gen nanm ki ka posede bagay sa yo. Hahaa, mwen nan santi m pral rejwi. Kè m se yon pitit pitit ou.

Sa vle di wap touye manmanw. Wap touye frew. Siw te meritel pa meritel. Se ou m tap bay li. Ah ou lach ou paka pale avem ba wou. Hahahahaa ebyen ou pa eseye met men w ladan yo pou wè sa kap rivew. Wè yo tou devan nan lap pran yo.